Kontinye sipòte al follow m sou Instagram Dawonn Official Sou YouTube Abòne chanèl la mezanmi etou like paj la Dawonn Official Paj Facebook la Mezanmi m renmen nou Sipòte m map travay pou nou.
Oh! Sa se pa dawonn ansanm avèk sèvant nan vwazin ap pale, ap di se ti sè levanjil la? Hee! Jodi a fòm fè video, fòm fè Oh! A telefòn nan fèmen? Kouwè telefòn nan ta vin fèmen la mezanmi? Hee! Oh telefòn M ta al dèyè Djouly, al dèyè Djouly oh ka gentan deplase. Sa m ta fè la? Bon, nèg la e nèg mwen liye tou.

Pou m mete moun nan. Ou pa fenk vin travay ou gentan gen 2 mwa la. Wi bon moun ki te la avan m nan la ale. Ou konprann? Bon on bagay m ap di w. Ou sonje dam nou m te rankontre avan w lè m ta pral lè m t ap sot travay lan m te lè m ta pral. An vwazin nan zanmi m nan. An vwazin ou l ye?
Vwazin mwen zanmi m. Ok.
M pa renmen jan dam sa te salye m nan ditou non sè m. Ou konnen Ayisyen kijan yo ye paske l konnen sèvant ou yo ap travay lakay li, li kontan pran pran pòz li plis pase w. Non, sa fè m di w sa li genlè gon pwoblèm avè m paske avan yè ankò pandan m al achte deyò anba a, m wè l li twazyèm. Kòmsi m s on matlòt pou li.

Konsèy la la bon pou ou tou. Si mwen menm m fè atansyon ansanm avèl wi paske m pa m pa santil menm m pa santil. Mpanse retirel nan kòlèt mwen tou wi paske m pako retirel paske li poko fèm anyen mal ou konprann li poko fèm yon derespektan li poko fon freka avèm. Fè a ap vini dèyè wi paske janm wèl ye a fè a lan wout. Epi Dawonn pa vlem byen avèl tou non Dawonn pale m anpil pou fi a wi. Ou ta tande mariw bon esam wè ki tap pi nesesè.

Pou m mete nou nan divizyon, pou nou pa di se mwen menm. Moune toujou ap ban m konsèy, li di m konsa l ka ede m bay manje, ou konprann? Hum, sè m, pa okipe l. Pa okipe l. Bon li menm l a ba w mete nenpòt bagay nan manje a. Mwen menm bon m te ba w mete ti, ti, ti, ti kwiks lan, ti galon vè la ki bon pou netwaye vyann lan, li menm l a ba w mete yon vye bagay nan manje. Pa okipe l sè m. Pa okipe l.
M ap fè l konfyans vre. Wi, pa okipe l. Hum, hum. M pa fye l.

Ou konprann map swiv manzè Pou mwen si manzè ap chanje paske m te di l konsa Li pa sipoze fè tifi a sa l te di m li pap fè sa ankò Men pou l toujou wè tifi an pou l ap twaze l Bon bagay la wi Si l pa rayi tifi a pou yon rezon Oubyen l gen dwa ap fè jalouz paske l konnen l zanmi m Epi l gen dwa panse m byen a tifi a tou kòmsi nou de zanmi l gen dwa ap fè jalouz tou banm konn. Tout le ka m ap swiv. M ap swiv.
Hey Djoulie vwazin cherim koman w ye la bebe m nan Sa w konik pase la m gon zen cho pou w pitit on zen poul peyi Vin jwenn mwen kounya sou ti plas la kote nou konn chita Map baw zen an. Zen sa paka pale nan telefon. Zen sa yan fas pou nou kasel. Map tann ou cheri fè vit. Oh oh map vin sou ou kounya cheri map vini epi pa tap fanyen lakay la non map vini kounya seum map vini tande ok humm ki zen do pral banm la li genlè konn kiyès ki Arshita a paskel te di lap edem veye ou konprann humm tenis nan vre ah. Genlè kenbe kenbe bouzen. Li kenbel. M te di map konnen l jodi. Li konn al chita. Li pa tap janm di m li gon zen cho konsa. Li pa janm di m li gen zen cho.

Hi dat sa fisa mete m chita la Gen lè e pat sal te dim banm retande voice lan anko.

Kote fi sa do ap tann mwen la. Gad sa. Mgin lap fon ti tane toujou wi. Depi tande fi a gen zen bon bagay serye l pral di. Pral di. Saw genyen? Poukisa wap kriye a Vrazz?

Kontinye sipòte al follow m sou Instagram Daron Official Sou YouTube Abòne chanèl la mezanmi etou like paj la Daron Official Paj Facebook la Mezanmi m renmen nou Sipòte m map travay pou nou.